Limit sa li menm li ap evolye e kòman preparatif yo ye bò kote pa gouvènman an pou kapab pèmèt popilasyon an konnen ki konpòteman yo sipoze adopte e la aparamman prezidan pral fè rantre l nan sal la pandan ke tout manm gouvènman an deja kanpe. ap tann li e li pral pale de Coronavirus. Genyen tout ekip kominikasyon la prezidans lan ki deja la ki apenn rantre nan sal la. Si n kapab ap gade sou ekran nou, n ap wè manm gouvènman yo, je yo tout rive yon sèl kote si pòt dantre a y ap kontwole. E vwala le prezidan Jovenel Moise il est enfin là. Ansanm nou pral swiv adrès a la nasyon sa.
Pèp ayisyen, frè m ak sè m yo, jodi a Ayiti tankou tout peyi sou latè beni pa epaye de gwo fleo, Flewo sa a ki rele kowonaviris la. Kòm gouvènman an te toujou angaje l ke l ap fè transparans sou jesyon pandemi kowonaviris la, m ap anonse popilasyon an, daprè dènye rezilta egzamen medikal ke Laboratwa Nasyonal Sante Piblik bay apremidi a, Pandan nou te nan konsèy dè minis, nou anrejistre 2 premye ka kowonaviris sou tèritwa nasyonal la. Gouvènman an mande tout moun rete kalm epi respekte tout konsiy otorite sanitè yo. Nou pran nòt de anpil inisyativ global ki gentan mete sou pye atravè OMS ak OPS. Gouvènman an, pou pwoteje popilasyon an, te gentan pran yon latriye desizyon nan kad faz 1 pandemi an. Jodi a, gen 2 ka moun ki genyen kowonaviris la, nou pase otomatikman nan faz 2. nan zafè kowonaviris la. Se nan sans sa, Leta nan pi wo nivo deside deklare eta dijans sanitè sou tout tèritwa nasyonal la. Nou deside fèmen tout lekòl, sant fòmasyon pwofesyonèl ak inivèsite, apati demen vandredi 20 mas la. Dezyèmman, Leta pran dispozisyon pou fèmen tout faktori apati de vandredi 20 mas la. Gouvènman an deklare kouvrefe nan tout peyi a apati de vandredi 20 mas soti 8 è nan aswè pou rive 5 è nan maten. Nou mete sou pye yon konsèy syantifik ki pou eklere desizyon piblik yo. Gouvènman an, nan sa ki gen avèk lit kont pandemi kowonaviris la, Leta li entèdi sou tout teritwa nasyonal la, tout rankont, tout reyinyon, rasanbleman ki depase 10 moun. Dayè, nou sot pale l, nou sot di l nan Konsèy dè Minis lan la. Pou asire kontinyite nan sèvis piblik la e pou pwoteje anplwaye Leta yo nan kad lit gouvènman an ap mennen kont pandemi kowonaviris la, n ap mande tout minis, tout direktè jeneral ak responsab òganizasyon piblik yo, Tout pò, tout ayewopò, fwontyè, jan gouvènman an te anonse l, ap fèmen jiska nouvèl òd pou transpò moun. Nou vle klè pou tout moun, transpò machandiz ni nan pò ni nan èpòt ap toujou louvri. Machin k ap transpòte machandiz nan pò yo dwe gen sèlman, m vle pale de ni nan fwontyè yo tou, sèlman 2 moun. Pou bato, se sèlman manb ekipaj la ki pou nan bato yo, ni nan avyon k ap transpòte machandiz yo. Tout moun ki fè pati de popilasyon a risk yo, tankou, moun ki soufri maladi sik, moun ki soufri maladi sida, ki gen pwoblèm pou yo respire, tankou opresyon, pwoblèm tansyon, moun ki gen maladi kwonik, fòk yo pran anpil prekosyon e nap mande administrasyon kote yap travay yo pou yo amenaje yon orè travay espesyal pou yo. M vle pale de ni administrasyon prive, ni administrasyon piblik. Leta, atravè ministè komès, ap kòmanse pran gwo sanksyon kont tout moun kap fè mache nwa ak medikaman epi pwodui dijyèn yo, e san nou pa bliye pwodui alimantè yo. Leta ap mobilize tout fòs piblik yo pou ranfòse mezi sekirite ak tout desizyon nou anonse jodi a. Nan kad mobilizasyon kont pandemi kowonaviris la, gouvènman an ap remèsye vodouyizan yo, sektè prive a, ONG yo, sosyete sivil la, legliz katolik ak legliz pwotestan, òganizasyon katye yo, pati politik yo, laprès, elatriye, ki pa menaje efò yo pou yo fè yon koudakoud pou pwoteje pèp la. Mezi gouvènman an te pran nan kad Faz 1 an yo ranfòse. Mwen mande gouvènman an pou l pase nan faz 2 a e pran tout dispozisyon nesesè nan sikonstans sa a. N ap mande pou tout moun, tout moun alawonnbadè, respekte tout nòm dijyèn yo ak tout konsiy otorite sanitè yo malgre sitiyasyon an difisil. ke n ap viv jodi a, mwen mande pou tout moun kenbe kalm yo e pou nou toujou kenbe lespri solidarite a. Moun pòv, maladi sa a, li pa konn moun ki nan pati adwat, li pa konn moun ki nan. Respekte tout nòm dijyèn yo ak tout konsiy otorite sanitè yo malgre sitiyasyon an difisil. ke nap viv jodi a, mwen mande pou tout moun kenbe kalm yo e pou nou toujou kenbe lespri solidarite a ak konpreyansyon ki nan kè nou tout, nan nanm nou. Nou dwe manifeste l anvè vwazen nou, zanmi nou ak fanmi nou. Jodi a yon fwa ankò, solidarite. Koudakoud vin pi nesesè nan peyi nou. M ap lanse yon apèl ak linite nasyonal, tèt ansanm pou n konbat flewo sa a, maladi kowona viris la. Mwen mande tout Ayisyen alawonnbadè pou nou mete sou kote tout chire pit, tout sa ki divize nou. Tout bagay ki rann nou pa ka met tèt nou ansanm, an nou pote kole, an nou met tèt ansanm pou nou lite epi konbat ak tout fòs nou maladi kowonaviris la. Paske maladi sa a, li pa konn moun nwa, li pa konn moun wouj, li pa konn moun rich, li pa konn moun pòv. Maladi sa a, li pa konn moun ki nan pati adwat, li pa konn moun ki nan pati agòch. Maladi sa a, tout moun ka pran l. Se kole zepòl, solidarite, nan tèt ansanm pou nou rete tèt frèt, pou nou tande konsiy yo, paske pèp ayisyen, nou te vote m, mwen mete sou pye yon gouvènman avèk yon ekip. Ki kanpe k pou travay, ki pou travay pou nou. Jan nou wè m te di l, se nou menm ki bòs la, se nou menm ki chèf la. Nou konnen s avèk nou, e mwen menm, e moun sa yo ki la ap travay. E n ap kontinye travay pou n pwoteje nou pou ke jan sa fèt nan tout lòt peyi, pou nou leve defi a, pou n pa kite maladi kowonaviris ranpòte laviktwa sou nou. Mèsi anpil.